Men avan manifestasyon, Ti Joe li pale nan telefòn avèk Jovenel Moise. Humm! Ou mèt bay kout klòch la wi.
Avan manifestasyon an, Avan manifestasyon.
Ti Joe ki te youn nan apot yo, oubyen disip yo, pale a Prezidan Jovenel. Li pale a Prezidan Jovenel.
Men kisa Prezidan Jovenel di l, Pitit gason m, si m te nan plas ou m pa ta prale nan manifestasyon paske gen moun ki nan tèt manifestasyon an ke w pa twò byen konnen, ke Ti Joe te site yon non ke m pa p nonmen la, ke nou ka wè kiyès, ou mèt ba l kout klòch la ankò. Enfòmasyon!
Isi, Matin Deba! Msye di Prez, se konsa l te pale avè l, li di Prez, m pa fin sur ke m ap desann non, m ap reflechi toujou, men si w ta wè m desann ou mèt konnen m pa p rete.
E Eben eske se la kesyon m vin sipòte Izolan. E la E lap chèche defann tèt li, lap mele tèt li. Mesye, mesye wè la E Enfòmasyon!
E map tou bal poul la, ce qu'il aurait dû faire, c'était pa desann. M tap kreye kenpòt atifis. M gon pwòch mwen ki malad. Men moto m kraze. Men la, pandan m ap desann la, men moto a m pèdi frè m e l kraze, etsetera. Nou tap manje a lèt douz apot de Jezi. M di w chak nèg gon non sou tab la. Sa w vle m di w ankò? Gon Jida!
Bon.
Monchè, mwen, Ti Djo desann. Lè l desann, li komèt on lòt erè ankò. Premye foto selfie ou wè ki lage sou entènèt la ou wè li fè selfie a se li k lage or Jovenel ap gade li nan batay lap swiv
Vous écoutez matin debat. Petèt li fè sa ki rele deyò deyò nèt. Se kòmsi m ta ka di ou timoun, ou minè, ou sòti, ou gade ou wè 10 zè di swa bawo, demen maten w ap pran bato.
Ou fè deyò deyò nèt la. Men Ti Djo pa fò. Mwen menm depi sou Preval. Mwen avèk Palè Nasyonal antan ke konsiltan an kominikasyon, pa sèlman pou Palè Nasyonal, pou anpil lòt òganizasyon mondyal ankò. J'ai de l'expérience. M gen eksperyans. M konn momentum, m konn ki lè pou m pale, m konn ki lè pou m pale. Lè m ap pale, m konn a ki ton pou m pale, m konn a ki ton pou m konvenk. Ki sa Ti Djo fè? Yo poze l yon kesyon, yo di, a ki santiman ou vin nan manifestasyon jounen jodi an bagay sa yo? Li fon premye erè mhm. ankò. Li di konsa, m vin kouri! Oh, oh. Men li bliye ke si se sou tèt chay pa kouri, l tap kouri. Li resezi l menm kote a. M vin, euh, m sipote izolan! Depi el m mele! M sipote izolan! Vos ekoute, maten deba. Bak avon ankò, prezidan di ou pa ale, ou pa dwe ale. Se politik wap fò, ou ka pa ale, ou ka gopòch ki malad. Li ale. Erreur. Se pou montre w ke l ap pase pou viktim, men li pa viktim. Li konnen trè byen l ap antre nan manifestasyon ki pral di fòk Jovenel ale. E mwen menm mwen pi lwen pase l paske mwen menm mwen konn antisipe. Parèt tout kò w. Parèt tout kò w dò. Se pou sa m renmen Izolan, se pou sa m renmen Kato. M pa konn si w konprann. M konprann, non men men fè yo te la piske repons ou sot bay la e li. Mentenan.
Ti Djo te bay, li vin sipòte Izolan. Mentenan, li te ka sòti toujou paske Ti Djo konnen ke I got his back. m kanpe dèyè do l. Li mèt wè kenpòt kote li konnen, li konte sou mwen ke m ap toujou rele Jovenel, Prezidan Jovenel, pou m di l konsa ke a, li konnen m ap fè sa. Men m pa vle moun abize de mwen tou. M te ka al defann li wi. Le landemen oubyen m pa konnen ou le surlandemen, Marie Lucie Bonhomme rele m nan telefòn granm maten pou di m ke bon, te gen yon manifestasyon ki te fèt, Mwen ta vle pran 2 mo nan bouch ou konsènan manifestasyon etc. Etc. M di ee! Marie Lucie Bonhomme, e m ap ba Ti Djo leson la pandan m ap di sa. Madam Bonhomme, m pa kwè ke mwen kapab pale non kounyela. Momentum nan li pa favorab aske mwen bay yon interview. Talè. Ok.

Lè Marie Lucie Bonhomme rele m, m di momentum nan li pa pèmèt mwen pale kounye a. Marie Lucie di ok li konprann mwen. Paske mwen menm New York Times se. An 2 semèn map pare. Gen skou n apèl lo momentum. Se maturite politik ki ban mwen l. TV 5 Mond bezwen vin lakay mwen pou entèvyou. Pou yon rezon oubyen pou yon lòt. M fè yo tann 3 semèn. Radio Canada bezwen fè yon repòtaj sou mwen. M fè yo tann ban mwen 1 mwa. M monte Canada m al kote yo. Sa vle di ke mwen konn kilè pou m pale. E sa nap pale la on bagay depi 2019 ou wè ti djo bandi ta fè ak te nan dèyèl li li Men sa vle di tout aprè sa yo tonton bicha ou menm ak ti djo nou pa nou pa gen twòp pwoblèm. Ki pwoblèm bon ane pase m jwe ak ti djo nan nan nan nan nan nan ee vèrèt ane sa ankò nou pra jwe vèrèt I love you Anne 3 se biznis pa nou nou fè kòb nan 1 nan 2 e nou pral fè kòb nan 3 malgre fim nan li ee li ka fèt sèlman avk Anne ak Bicha nou gentan sifi wi pou li. Menm kato si m vle mete l deyò m ap mete l deyò wi A non m klè avè w atis It's business wise Mentenan M ka m ka jwe wòl kato M ap pale dousman menm M ap pale dousman M ap pale dousman menm m fè l soufri pandan l ap tande Pou l pa janm fè sa ankò Lane pwochèn fwa si kou m ap ba li ap pi di ke sa Mentenan l al fè erè a l al pale avèk Marie Lucie Bonhomme kòmsi Jovenel se kèlken ke l pa janm rankontre nan vi l. Dayè map pale an konesans de koz paske tande entèvi yo la entèvi yo la wè la bay dlo pou lave piti a an se de zanmi jovenel lè n desann anba nan palè e mwen menm ti djo e ot nou chita nal ba piti a sa miche ap di blan an kòman Bon, nou nan biro prezidan.
Nou nan biro prezidan. Maten deba. Gade manti bon nou nan biro prezidan.
Bon, bon se ti djo, fòn gen ti djo. Nap gen ti djo. Bon nou mèt gen ti djo apre mwen menm la menm. Fòn gen ti djo.
Ok. Paske ti djo, ti djo ou parèt nou la. Nan, nan, nan, talè, talè, talè. Kitem, kitem fin, kitem fin de sa. Bay la do. Bay gen bay wap di la. Non, bicha m vlo konnen gen bay wap di la. Ki bral genyen. Peyi a bral wè baay yon lòt jan. Gade, pou listwa e pou laverite. Si m fon grenn manti la jiska mentnan ke yon moun di m fè manti men fò l vin avèk prèv kote m fè manti a. Ok. Mentnan, entèvyou ke l fè a, le fèt ke li fin mete tèt li nan yon sitiyasyon li melanje, kisa l fè? Li li ap li debousole. Li pa konnen kisa pou l di Marie Lucie Bonhomme e Marie Lucie s on jounalis ki fò ki ka fè w depale. Se tankou Valery Numa. Ebyen kisa k pase? Ti Djo pase mal nan entèvyou an. Kounye a Martelly a eu à dire yon bagay d'une telle envergure epi w di se Izolan w vin sipòte Ilolan ebyen kou la manman w. E se la m twouve Ti Djo se yon lach. Poukisa Martelly ba w gwosè kou la manman w sa a? Epi Tonton Bicha ki te mande silvouplè mesye èske nou ka di m kote kòb la soti? Epi kounye a w santi pou w lapide m. Ou se yon lach. Paske mwen pandan wè Mateli di koulan humm manman w nan je suis du cap et les gens qui me connaissent konnen ke m ka di 4 fwa plis ke sa you know donk m pa vle l fè sa ok pou li menm gon bon tanperaman m pral bay tandiske mwen menm son son resif ke w pa wè pwent tèt li ok se pou l pa janm fè sa ankò wi ok Ti Djo li viktim se vre men li viktim de mank de matirite li de mank de maturite li. Paske ke sou te entelijan, ou te kalan apati apa e e Rudy Woodboy te nan manifestasyon an.
Wè. Rudy byen pase, Rudy di mwen men map fon sel deklarasyon lè mwen rive kafou ayopò. Mhm. Ti Joe mete ti kol e e um, Rudy Woodboy mete ti kol dou nan nan kwen cha. Li pa fon kün deklarasyon ki kapab blese moun. Eske ou wè popilasyon an lèw tap ekri al gade ba yo anba Guy Wewe la pou wè depi 2019 pou wè jan yap lapide Tidjo eske ou wè yo janm lapide Roody Roodboy map gade tout comment yo tout se nan dèyè Tidjo fòw aprann pran pozisyon map bal matirite map edel paske sè ten frè map epil pa pale avèk emosyon m wè lap jwe manman atis kite envitel nan nan nan mouvman ou pa fè sa. Eske tout atis ki te pran angajman al fè manifestasyon, eske tout te nan Jovenel epi pa la swit yal nan yon manifestasyon? On grenn m konnen ki te nan Jovenel ka nan manifestasyon. Ti Djo.
Ti Djo. Wi.
Ke w konnen ki te nan Jovenel ka nan manifestasyon. Ki te nan Jovenel ka nan manifestasyon e se pi gwo kou Jovenel te ka pran. Ok.
Men eske Tidjo te nan manifestasyon an vreman? Li te la premye premye selfie ki fèt la e li k fèl epi li te fè interview lèl rive kafou aeroport pou li dil vin sipòte izolan e se sak fè maten li te bal frap la e li koule an eh! Mamaw. Men yo pat lòt atis yo pat envite w? M te nan reyinyon an pou ke nou fon manifestasyon pou nou fè moun kole tèt ansanm, li pat gen kesyon de voye Jovenel ale. Donk si m desann al nan manifestasyon, si m pa poze kesyon ki es kap finanse a pou kabouya la ap etan nan reyinyon an, m tap desann nan manifestasyon, m tap pran nan pyèj la tou wi. Lè w poze kesyon ki es kap finanse, ki repons ou jwenn? Oh Ti Djo te chita, Ti Djo kanpe! Kite nèg sa fin pale la! Tankou map gate bagay la! E ki enfòmasyon w te genyen?

Sipòtè mwen kou nan oh. Ki sektè, ki sektè ki te finanse l? Enben, yo ka di m pa pò pawòl, m pa t pòt pawòl. Donk anfèt, te gen yon sektè ki te, ki te, ki te rekipere atis sa yo. Se posib. Mwen menm m pa, pèsonn pa ka bòs mwen. Se la ke m gen avantaj la. Paske mwen menm, lè m ap gade manifestasyon, e yè ankò m t ap di li sa nan emisyon Maten Deba, lè m wè King Kino, Izolan, pran lari, chaje moun, mwen menm mwen te kòmanse pèdi espwa ke Jovenel ap pral pèdi pouvwa. E si m gen malè m al nan manifestasyon sa, m just di Aba jovenel! Jovenel pa fon semèn non. Ebyen.
Paske la li deja pa konfime. Ebyen vwala konnya banm baw primè la. Banm reponn yon kesyon ke ou pa pozem. Ann ale.
Kenbe kò ou pral sezi. Ann ale ann ale. Gon kòb ke yon sektè ofrim. M pap lonmen non sektè a. Ok. Konbyen kòb li te ye? M paka dil. Men kòb ke m ta ka fon izin. Ok.
Ryen ke poum kòmanse negosyasyon yo. Non men ou ka di kòb la paske. Non non non.
Kòb ke m ka fon izin. Ou pap di motè a. Se pa al fon ti restoran Santiago non. Wi. Yo pa fè la manje a m ap regle. Bon lajan. M ta ka fon bon izin. Ok pou te fè kisa?
Pou m te kòmanse. E moun nan fò anpil. Ok. Pou m te kòmanse negosyasyon yo. Ok. Negosyasyon pou kisa? Pou ke chak dimanch pou m prezan pran de pozisyon an fas Jovenel. Je suis du cap. Le maron nèg m avè w. Louko nou nan w machin. Nou manke mouri ansanm. Savann dezole. Machin nan pran dife avè nou. Trè byen. Pa gen moun ki konn sa, pa vre? Sa vle di ke si m t ap mouri, m t ap mouri avè w. On moun ki atake Louko atake m tou. Paske sa m t al regle lakay ou a, se t on bagay nou pa menm ka di. Ou konprann? Donk si m avè on nèg m avè w. E sa k fè lè m byen avèk on nèg ou mèt fèmen je w. E se la, lè Jovenel vin pèdi espwa nan Ti Djo a, m di kèt mesye kòman m pral defann Ti Djo a. Wi men, men gon mo ki te bay, gon mo ki te di kanmenm. Paske kanmenm gon garanti ki te bay donk si Jovenel pa la e donk gon bagay ke w pral jwenn. Mwen menm pat menm kòmanse negosyasyon e sa fè m pat pran premye kout kòb la ke sektè a te envite m. San nèg yo pat menm konn bagay konsa. M di w m ta m ta m ta gen kòb pou m ta fè yon izin. Wè la a sa touche m. Ou pa fè sa. Kounye a li li di m pa kòmsi m ta ka di w ke li pap zanmi yon seri datis ankò. Ale larivyè a gen rezon l lè w wè l kanpe pran distans li fas a yon seri datis e se sa m te fè tou ban m di w yon grenn bagay si m pa t m pa t moun ou konsa apre misye fin fè gaf Marie Lucie an se mwen k fè Jovenel pale avè l li di w li pale a Jovenel apre bagay la se gras a mwen tout jwe Ti Djo ap jwe e nan tout pwogram yo se mwen k dèyè l paske m di prèz ou pa gen dwa Ti Djo son S on timoun, petèt ki mal grandi, ki grandi avèk yon emosyon, etsetera, ou byen li. Donk, pa, pa ale nan menm liy avè l. Ok. W ap wè tout pwogram ki ap fèt an pwovens yo, kreyòl la la, kanaval, kreyòl la la. E sou Mateli, Kato te fè yon gaf, w ap wè make Brothers pasi pala. Ou konprann? Donk, Ti Djo panse m pa zanmi l. Lè w panse m pa zanmi w, e m zanmi w depi lontan, ban m di w yon grenn bagay. I love you Anne se mwen ki envite w sport anbasad amerikèn se mwen ki envite w nou fè sport ansanm nou pa pè bon gou m di bon gou patati patata nou vòlò se mwen mwen menm nou nèg okap nou konn fè zanmi e sak fè jovenel pat bezwen enkyè lè Li konnen ke m te bò kote l. E sa k fè wè depi pa, depi yon nèg pase nan palè nasyonal, l ap plis vle m bò kote l ke mwen anfas li. Paske mwen m sensè, mwen lwayal. Mateli se yonn nan pi bon zanmi m gen la. Lè m avè w, m avè w nèt. Ok. Now, se pa t anbasad amerikèn, mwen ki envite w. I love you Anne, mwen ki envite w. Lè m avè yon nèg, m avè w nèt.
Ou pa nan woule m de bò. Petion a trayi Dessalines, men Dessalines pa t janm trayi Petion. Petion, Boyer a trayi Christophe, Christophe pa t janm trayi Boyer jiska sa mò. Ok. Lesansyèl, nou lè Kapwa, nou sòm trè lwayo. Lè nou avò, nou avò nèt. Je suis vraiment désolé, paske m pa vle blese pèsonn. Men. Il faut que cela cesse parce que attaque que T-Joe fè a se pa premye a fwa l fè l sa fè katriyèm fwa ke l fè l mwen oblije reyaji pou ke sa sese ok e fò nou di moun yo le public n'est pas dupe dayè w ka wè kòmantè yo sa fè mal pou T-Joe men il l'a cherche ok mentenan Anndan rankont lan, nou fini pa akouche yon nòt kote anpil moun pa t satisfè paske yo di atis yo te, kòmsi moun ki pa pou Jovenel, atis yo te sipoze di aba Jovenel, sesi, sela, aba Jovenel. Kounye a apre nòt la, vin genyen sa ke yo rele yon manifestasyon ki pwograme. Mwen di ke, a, mesye, mwen n ap pale de manifestasyon, mwen wè nèg ap ekri, mwen wè cha, mwen wè son. Mwen m nan domèn kiltirèl la tou. Donk m konnen cha koute kòb, m konnen son koute kòb, m tande mayo, m tande pannkat, m tande bandròl. M di si mesye, men se nan faz final, paske rankont sa yo pa te envite m, se debake m debake. M di mesye banm di nou yon grenn bagay. E m wè cha, m wè son, mayo, bagay sa yo. Mwen m pa yon goud. Kot kob sa ap soti? Kiyes kap finanse? Sa vle di ok.
Sa vle di youn nan rezonman ke Ti Djo te fè pou l te pale de kòb la, kèlke pa te gen yon pwen de verite ladan l. Men se pa petèt, alo, ou mèt kontinye. Ti Djo sanse gen rezon nan kesyon ke m te poze a. Ok. Lè m di konsa ke men, mesye, kiyès ki ap finanse l? Paske si mwen menm m pral soti dan lari e ke moun ki ap finanse manifestasyon yo li fè pati de pwoblèm nan, hell no, I can't be there! Ok, ok. M pa ka la adan.
Je suis du cap, map dil yon katriyèm fwa la. M gon jan mwen ye. Mwen koeran. Mwen si m pran pozisyon, j'aime Kato parce que il a été en face de Jovenel. E li rete, li milite. Exactement. Men eske nan demach nan reyinyon sa a, pat genyen, m te kapab di yon bidjè kote yo di Izolan ap bay 1000, Ti Djo ap bay 1000, pat gen bagay konsa. Bagay sa pa pale menm. Bon, si bagay sa pale, li pa pale. Bon, nèg yo ka gen prèv ke l pale petèt, paske tout pandan rankont la ap fèt, se te kay Kino, nou gen yon kamera ki sou tèt nou, donk nèg yo ka al retounen imaj yo, mwen m ta anvi wè sa chak nèg ta bay. Men ban m poze yon kesyon Bicha, menm si l ap toujou rete nan menm kad sa a. Fantom li menm te di a bouch li gen lajan ki bay pou kestyon mach atis yo. Alò, n ap rete klè, e m kwè bagay sa te fè gwo pale anpil antre Fantom a Izolan. De kote pa w, ki sa w genyen kòm eleman denfòmasyon? Eh kounya la nou pa nan benyen kache lonbrik ankò. Bon, la m ta di, men ki sa m gen kòm eleman de lojik, kòm eleman lojik, dizon. Se ke li t ap difisil pou cha sa a, sistèm sonò sa a ki te sou cha a, kantite mayo sa yo ki bay, e bandwòl ki fèt yo, etsetera, etsetera, manje, dlo, bwè, Etc. Li tap difisil pou ke pat pat gon mwayen ki bay. Dayè, bon, nou pat menm bezwen pale de sa. Manifestasyon pa konn fèt san mwayen. Ok, san kòb.
Ou konprann sa m vle di w la wi. So, gon mwayen ki bay kanmenm. E se la m te poze kesyon an. Kiyès ki ap finanse manifestasyon an, mesye? Yonn gade lòt, Ti Djo te chita, l kanpe. Ah, misye toujou ap poze seri de kesyon. M di, Djo kalme w. Paske ke l konnen mwen menm avè l, nou toujou nan bif. Ok, m di misye kalme paske ke jou a m te trè enève paske ke pandan Kino ap Kino ap eseye vire m pa ka jwenn repons lan donk li menm li kanpe. M di kalme w e fè w chita. E m kanpe tou. Li chita, m chita tou. M pa konn poukisa. E depi lè sa m di kèk gon bagay. M pa di gen kòb non. M di gon bagay. Gon bagay m pa ka konprann. Sou w poze sou ki si gon men k ap finanse sa. Se nòmal gon men.
Men di m kiyès. Nèg yo te ka di m kiyès.
Epi m al nan manifestasyon an. Men a yon sèl kondisyon. M pa pral di aba Jovenel.
On est kadyab a Jovenel men de tanzantan fò m nan mikwo pa m nan ou ban m ti tan m nan pou m di ke pwoblèm peyi an se anpil lòt sektè an n kole tèt nou ansanm pou n rezoud li e se te sa la vrè solisyon se sa k fè m di w politisyen nou yo yo kreten on chita ansanm dayè bagay la ekri nan drapo nou la a pa li linyon fè la fòs ok tèt kole tèt ansanm bon malerezman nou pa janm pran chimen sa a ki koz n ap toujou nan pwoblèm jiska la fen dayiti petèt ok. Bon m di w yon bagay, manifestasyon fèt, men avan manifestasyon, m ap retounen pou m di ke Ti Djo li pale nan telefòn avèk Jovenel Moïse. Humm! Ou mèt bay kout klòch la wi.
Avan manifestasyon an, Avan manifestasyon.
Ti Djo ki te youn nan apot yo, oubyen disip yo, pale a Prezidan Jovenel. Li pale a Prezidan Jovenel. Men kisa Prezidan Jovenel di l. Pitit gason m. Si m te nan plas ou m pa ta prale nan manifestasyon paske gen moun ki nan tèt manifestasyon ke w pa twò byen konnen. Ke Ti Joe te site yon non ke m pa p nonmen la ke nou ka wè kiyès, ou mèt ba l kout klòch la ankò. Enfòmasyon isit. M pa fin sur ke map desann non. Map reflechi toujou men si w ta wè m desann ou mèt konnen m pap reponn ou. Men w konnen ke dans les doutes apot chak moun gon non. Men mesye kiyès ki ap finanse l? Paske si mwen menm m pral soti dans la rue e ke moun ki ap finanse manifestasyon yo li fè pati de pwoblèm nan hell no I can't be there! M pa ka la dò. Je suis du cap map di l yon katriyèm fwa la. M gon jan mwen ye. Mwen koeran, mwen si m pran pozisyon, j'aime Kato parce que il a été en face de Jovenel. E li rete, li milite. Exactement. Men eske. Charles, m wè son, mayo, bagay sa yo. Mwen m pa yon goud. Kot kob sa ap soti? Pozisyon.
Nan, nan, nan, nan. Paske m kwè ke se yon mouvman pou nou pran pozisyon.
Nan, nan, atan, atan, nan, nan.
Se, se te pa yon mouvman pou nou te pran pozisyon. Se te yon mouvman pou nou te rezoud pwoblèm nan. Ok. Ou konprann sa m vle di ou? Paske si ou di m pou m al di pou Jovenel ale. Konnye a m pral poze tèt mwen kesyon, èske se Jovenel ki sèl pwoblèm peyi a? Sa vle di, a la baz, se pa t yon mouvman vrèman ki te pou di Jovenel. Jamè, jamè, pa gen, pa gen bagay konsa. Pou te vini avèk de kestyonman pou rezoud sèten pwoblèm. E si w li yon nòt la byen, m kwè l toujou la, w ap li yon nòt la, w ap wè lesansyèl de la nòt ou ankò lesans de la nòt se te pou ke nou kapab kole tèt nou ansanm pou nou jwenn yon solisyon. Paske nou konn reyalite a, pwoblèm peyi an se pa te sèl Jovenel, se te Jovenel tou. Men pou ki sa? On nèg ke m ap pale avè l tout tan, m al lakay li, mwen nan palè avè l, dayè mwen se konsiltan o palè nasyonal alepòk, kounye an pou m rete toutakou m fè yon revirman. Ok. Mentenan m di. Sesi sela ba ba di sa. Kounye apre nòt la, vin genyen sa ke yo rele yon manifestasyon ki pwograme. Mwen di ke, ah mesye, Mwen nap pale de manifestasyon mwen nèg ap ekri mwen wè char mwen wè son mwen nan domèn kiltirèl la tou donk m konnen cha koute kòb m konnen son koute kòb m tande mayo m tande pankat m tande bandròl m di si mesye men se nan faz final paske rankont sa pat envite m se debake m debake m di mesye banm di nou yon grenn bagay e m wè char m wè son mayo bagay sa yo Mwen m pa yon goud. Kot kob sa ap soti? Kiyes kap finanse? Sa vle di, ok.
Sa vle di, youn nan rezonman ke Ti Djo te fè pou l te pale de kòb la, kèlke pa, te gen yon pwen de verite ladan l. Men se pa petèt, alo, ou mèt kontinye. Ti Djo sanse gen rezon nan kesyon ke m te poze a. Ok. Lè m di konsa ke, men, mesye, kiyès ki ap finanse l? Paske si mwen menm m pral soti dan lari, e ke moun ki ap finanse manifestasyon yo, li fè pati de pwoblèm nan, hell no, I can't be there! Ok, ok. M pa ka la, dò. Je suis du cap map dil yon katriyèm fwa la m gon jan mwen ye mwen koeran mwen sim pran pozisyon jèm kato paske il a ete an fas de jovenel e li rete li milite exactement men eske nan demach nan reyinyon sa pat genyen m te kapab di yon bidjè kote yo di izolan ap bay mil ti djo ap bay mil pat gen bagay konsa bagay sa pa pale menm bon si bagay sa pale li pa pale. Bon, nèg yo ka gen prèv ke l pale petèt, paske tout pandan rankont la ap fèt, se te kay Kino, nou gen yon kamera ki sou tèt nou, donk nèg yo ka al retounen imaj yo, mwen m ta anvi wè sa chak nèg t ap bay. Men ban m poze yon kesyon Bicha, menm si l ap toujou rete nan menm kad sa a. Fantom li menm te di a bouch li gen lajan ki bay pou kesyon mach atis yo. Alò, n ap rete klè, e m kwè bagay sa te fè gwo pale anpil antre Fantom a Izolan. De kote pa w, ki sa w genyen kòm eleman denfòmasyon? E kounya la nou pa nan benyen kache lonbrik ankò. La m ta di, men ki sa m gen kòm eleman de lojik, kòm eleman lojik dizon. Se ke li t ap difisil pou cha sa a, sistèm sonò sa a ki te sou cha a, kantite mayo sa yo ki bay, e bandwòl ki fèt yo, etsetera etsetera, manje, dlo, bwè, Etc. Li tap difisil pou ke pa pat gon mwayen ki bay. Dayè, bon, nou pat menm bezwen pale de sa. Manifestasyon pa konn fèt san mwayen. Ok, san kòb.
Ou konprann sa m vle di w la wi. So, gon mwayen ki bay kanmenm. E se la m te poze kesyon an. Kiyès ki ap finanse manifestasyon an, mesye? Yonn gade lòt, Ti Djo te chita, l kanpe, A misye toujou ap poze w seri de kesyon, m di non kalme w, paske ke l konnen mwen menm avè l, nou toujou nan bif. Ok, m di misye kalme paske ke jou a m te trè enève paske ke pandan Kino ap Kino ap eseye vire m pa ka jwenn repons lan donk li menm li kanpe. M di kalme w e fè w chita. E m kanpe tou. Li chita m chita tou. M pa konn poukisa. E depi lè sa m di kèt gon bagay. M pa di gen kòb non. M di gon bagay. Gon bagay m pa ka konprann. Mwen soupoze sou ki si gon men k ap finanse sa. Se nòmal gon men.
Men di m kiyès. Nèg yo te ka di m kiyès. Epi m al nan manifestasyon an. Men a yon sèl kondisyon. M pa pral di aba Jovenel.
On nèg ka di aba Jovenel men de tanzantan fò m nan mikwo pa m nan ou ban m ti tan m nan pou m di ke pwoblèm peyi an se anpil lòt sektè an n kole tèt nou ansanm pou n rezoud li. E se te sa la vrè solisyon. Se sa k fè m di w politisyen nou yo yo kreten. On chita ansanm, dayè bagay la ekri nan drapo nou la, a pa li, L'union fait la force. Ok, tèt kole, tèt ansanm. Bon, malerezman nou pa janm pran chimen sa a ki koz n ap toujou nan pwoblèm jiska la fen dayiti petètre. Ok. Bon m di w yon bagay, manifestasyon fèt, men avan manifestasyon, m ap retounen pou m di ke Ti Djo li pale nan telefòn avèk Jovenel Moïse.